Bonjou, bonswa, medam, matmwazèl e mesye. Eske nap gade sa kap fèt Ayiti? Eske nap swiv fim kap fèt Ayiti, gwo mouvi, gwo Hollywood? Eske nou pa mande tèt nou poukiyès Pierre Espérance ap travay? Eske se pou bandi lap travay ou eske se pou leta ayisyen lap travay vre? Kijan fè Pierre Esperance chak jou li leve se defann lap defann dwa bandi, se mande lap mande pou yo revoke komisè Miskaden kap fon bon travay kap lage bandi atè chak jou men lè bandi tiye yon polisye, lè bandi tiye yon sivil Pè Esperans pa di anyen. Eske nou pa mande tèt nou keksyon sa pèp ayisyen? Eske nou pa bouke pou yap vann nou chyen pou chat? Eske nou pa wè klèman sa Pyè Esperans ap fè? Kijan fè yon moun ap mande revokasyon yon moun kap fè yon bon travay, kap libere, kap sove pèp ayisyen anba bandi, Pyè Esperans mande yn fwa de pli pou yo revoke komisè Miskaden. Anben nou menm nou pa ayisyen? Se 10 kez nèg nan peyi a ki di yo se ayisyen yo pale pou 15 milyon ayisyen an? Se sa yo vle ki fèt nan peyi a nou menm nou pa vo lapawòl nou chita men nou kwaze nap gade en chak jou pou Pyè Esperans leve depi son moun kap fon bon travay kap kap afwonte bandi kap koresponn a bandi L ap mande pou revoke komisè Muscadin. Men pèp ayisyen, ki lè n ap ouvè zye nou? Ki lè n ap leve pou n goumen men pou n fè goumen korèk la? Paske n ap goumen wi, nou nan batay men n ap mal batay. Paske endividi k ap ede kraze peyi a, y ap sikile trè byen. Pyè Esperans ap byen dòmi, ap byen manje, ap byen viv. Andre Michèl ap byen dòmi, ap byen viv. Yon nèg ki te konn di Ke Jovenel Moïse son ti vakabon nenpòt vakabon depi yo wè Jovenel Moïse ka soufletel ou nèg ki te di ke depi Jovenel Moïse pa sou pouvwa men nou bliye rapid wi Andre Michel di depi Jovenel Moïse pa sou pouvwa peyi a ap anfòm Youri Latortue te di sa Dedel Cassy te di sa tout moun ki te konn ap pran lari kap di Jojo dòmi deyò se pou Jojo bay peyi a en poun kite ti Ariel Henry fè 2 zan edmi sou pouvwa Li met yon yon abolotcho ki rele pa anmèdel ki se pòt la pawòl li ok nou kite moun sa ap sikile nan peyi a pa anmède pa pran bwa kale pa anmède pa ekzile andre michel la toujou nènè kasi la toujou don kato la toujou dimitri vòv la toujou etou nou kite pyè esperans ap ranse nan figi nou mate midi e swa men pèp ayisyen kiyès ki gen pou desann anba vin goumen pou nou Diaspora t gen pou vin goumen? Solda Kenya t pou vin goumen? E sa t fè yo ba nou l bannann solda Kenya sa yo ba nou l san sòs n ap oblije vale l san sòs san dlo? Ki lè n ap leve pou n batay vrèman? Ann swiv.

pini yo, sanksyone yo, jije yo pou tout krim ke yo fè anndan peyi a. Nou menm nan rnddh, n ap kanpe an kwa kont tout moun ki ap chèche senpati gang nan kontinye kraze enstitisyon yo, ankouraje enpinite nan banalizasyon lavi moun. Gang yo. Fòk leta pran dispozisyon pou ke gang yo bandi yo se nan simityè yale ou byen yo yo pot tèt yo yo remèt tèt yo bay la polis simityè ou byen prizon simityè ou byen prizon e fòk yo jije yo kondane yo pou tout krim ke yo fè nan sosyete a nou kondane deklarasyon tèt anba. Dwat e gòch ke Premye Minis lan fè e s on deklarasyon ki ale nan menm sans avèk moun ki.
Gade e ke gen kèlke endividi e nan dwazimen an ki mande pou revoke l. An s ki a trè avèk kesyon sa a, nou menm, mwen menm Komisè Miskaden, Nou pa pè, nou pa krent. Sof ke tout otan ke nou la kòm komisè gouvènman, fèm konfyans, nip lan ap toujou rete si mizè pou nèg yo. Mwen dil e m kanpe dèyèl e poum dil se sou zam mwen ke m pran apui poum dil. Komisè Muscadin, dè milye moun pran lari nan Miragwàn soti e Payan pran lari a. Kijan w ap viv moman sa a? Bon kanmenm, se repons ke m abitye bay sou tèren an. Ki koz sa? Yo satisfè paske mwen chwazi pa dòmi pou yo menm yo ka dòmi. Donk ojou le jou mwen nan lari a 24 sou 24 mwen nan lari a map chache ti bandi yo map elimine ti bandi yo. A se ki atre avèk kesyon nip la. Lè m di nip la e Aken, Okay, Okoto, Okay, Leogane, Tigwav, Grangwav lap toujou rete yon simitye pou yo. Se toujou enfòme m. Minuit, inè, de twazè di maten, n ap mache pran nèg yo. Komisè, ou se komisè yon jiridiksyon Miragwàn, kòman ou kapab aji sou tout lòt espas w ap pale yo? Zòn sa yo w ap di la. Ou ap pran l nan men Pyè Esperans.
Pou w leve yon maten pou w ap mande revoke Miskaden, revoke Miskaden. Ok. Lè yo revoke Miskaden, kiyès ki pral ranplase l menm? Jiskaprezan, pandan tout moun ap pale alago, sèl kote ki gen sekirite Ayiti l rele Nip, depateman Nip la. E depateman Nip la se depateman k t ap. pi danje ke tout depateman ki egziste si Muscadin pat la. Paske tout chèf gang yo, ke se swa Krisla, ke se swa Ti Lapli, yo tout sòti nan Nip. E nèg sa yo ta pral mete selil yo, menm jan yo fè l yon seri de lòt kote, yo tap fè l nan Nip. E nèg yo pè Muscadin vre, yo pè l. Ke se swa Babekyou, Lanmò, Izo, tout vagabon yo nèt. Yo tout pè Muscadin. Mande youn fè fè wout sud la. Yo gen aksè pou yo fè wout sud la. Paske nèg sa yo rive jis Leogan. Mande yo travèse. Youn pap pran chans. E yo pap pran chans la e pa pou la polis non. Yo pap pran chans la pa pou tèt Muscadin. Muscadin plis ka manje nèg yo menm pase la polis. Nan nip. Paske nèg polisye yo gen pil nèg polisye la ou pa ka fè yo konfyans. paske depi yo di bay pase yap bay pase depi bòs yo rele yo direktè direktè depatemantal an eke rele yo di m gon machin kap pase la ou pa bezwen manyen l non de fason otomatik komisè a pap manyen de fason otomatik ajan yo pap manyen pi fò nèg nou wè ka ki ki direktè depatemantal se vagabon yo ye se yo k toujou bay lòd pa touche tèl machin men avèk miskaden èske ou ka di pa touche tèl machin kiyès ki pkal rele miskaden pou di l pa touche tèl machin non e nèg pam ganndann. Pa gen sa, lap pran yo kanmenm. Sa vle di, lè nap di pou yo retire Muscadin kòm si pou yo retire Muscadin an, se kòm si Muscadin se yon vòlè. Se kòm si Muscadin, men nou pa vin a pyès prèv la. Nou poko janm vin a prèv ke Muscadin nan vann poud. Nou poko janm vin a prèv kote Muscadin nan koripsyon. Nou poko janm vin a prèv kote Muscadin ap konstwi yon gwo kay, ap konstwi yon otèl, ap konstwi yon gwo bagay yon kote. Se pa konsa pou nou chita la nap voye moute. Li pa bon. Muscadin sa bandi selman l gen problem men l pa gen problem ap popilasyon sivil la moun nou pata panse nan volè nan peyi a nou bliye lè Muscadin te pran te pran ti volè ane pase radio te gentan ap ranse ap gentan ap ranse se yon prizonye wi ki te gentan kouri rele m de prizon etan Poul di men moun moun nan ye, men moun Muscadin pran la. Li di li pa konn pou lòt kou Muscadin konn fè. Ou wè kou sa laprès, jounalis ap touye tèt yo a? Se kou sa k pi bon kou. E misye k konn pot manje men pou tèl moun, tèl moun, tèl moun nan prizon an, anndan, anndan bò kote yo a. Men twazyèm chèf gang ki tout kot Izo a men, men, men, men. Epi l di men kot misye konn chita. Se misye k pou fè tout bagay yo, se misye k pou veye kidnaping yo. Epi se misye k pou pote, pou, pou manm 5 segond yo nan prizon an. Se misye k pou pot manje chak jou. Se li Muscadin pran epi ou tande tout nèg yap ranse yap ranse ap ranse. Nèg la di mwen men mwen mwen menm mwen menm de devan 2 grenn zyem misye ap pot manje yo vini se misye k pou fè tout dil pou pou pou tout nèg. Lè sa sa nou te wè nou pat wè jounalis ayiti yap rete eh wi Muscadin touye yon inosan paske men manman l vin pale men papa l vin pale l pa nan gang kot manman l a papa l rete nan nip epoutan l menm ki bò l ye pòtoprens lap travay pou vagabon yo son prizonye. Se yon prizonye ki sòti nan zòn nan menm depateman anba a epi ki vin di m men sa k konn fèt men sa k konn fèt. E prizonye a rele m kenpòt senk fwa pou l di m bagay la. Epi e lè sa a pandan m sou wout m pral Boston epi m kanpe m fè videyo a. Paske tout nèg mete bay Muscadin y ap pran bagay la. Yon bagay yo pa menm fè ankèt pou yo konn si se vre a si se pa vre. Men lè n ap mande mete Muscadin an Konsa tou leta sa li menm, si son leta egare li ye li pral fèl vre. M garanti nou, si manb CP sa, m garanti nou, si mèt Carlos Hercule al okipe moun kounya l retire Muscadin, m garanti nou gouvènman sa ap tonbe. M garanti nou gouvènman sa ap nan tout pwoblèm ki gen sou latè. Paske komisè di gouvènman pral mete a, pèp Nip la pral di l pa bezwen l. Fòl ta yon nèg ki popilè, ki te nan mitan moun Nip yo deja, epi ki ka fè menm travay a Miskaden pou yo. Depi lè Miskaden la, gang yo, yo tout refije yon kote. Pa janm gen komisarya k boule nan Nip. Pa janm gen yon seri de moun ki mouri nan Nip. Tout moun ap pran plezi yo dezè, twazè di maten nan Nip. Kounye a, w mande pou yo retire komisè di gouvèneman sa k ap konbat gang. Ok, manm CP yo menm, egare yo ye? Mèt Kalòs Èkil ki vin la l menm, yon minis jistis, egare l ye l menm? Kounye a, Mèt Carlos Hercule, èske l gen yon pouvwa kote prezidan l sot nan eleksyon? Kiyès ki bay manm CP sa yo pouvwa la? Èske e pèp ki ba yo pouvwa? E pa blan k ba yo pouvwa? Ki lejitimite yo genyen ke sa? Kounye a, pou yon seri, gen yon seri de moun, pou yo reke vini, yo retire yo jan lide yo di yo. Non! Se lè prezidan w al nan eleksyon, pèp ba l pouvwa a, li popilè, epi l ka met minis jistis li, l mete iks, li mete igrèk, epi kounye a la, moun minis jistis la pral mete a, l pral jwi de yon lejitimite. Ah tankou mèt Carlos Hercule la legare li menm. Li pral kouri la al retire Muscadin pou fè òganizasyon dwa moun plezi oubyen pou fè Pierre Esperance plezi. Aprè sa li menm kounya moun nip menm kanpe. Sa ka fè mèt Carlos Hercule pèdi djòb li rapid tou wi. Paske yon gouvèneman fèt moute li pa menm gon bon lejitimite Pèp pa avèl vrèman epi ou vini ou ka on nèg menm ki popilè epi tout pèp pranl pou sal ye a epi ou vini ou retirel sa vle di yo pral di mèt Carlos Hercule pa bezwen peyi chanje vre se yo pral di mèt Carlos Hercule se pwòch gang yo pral di mèt Carlos Hercule se zanmi gang yo pral di mèt Carlos Hercule se gang mèt Carlos Hercule menm pa vle antre nan radòt sa yo e mèt Carlos Hercule pa egare tou. Kounya la lè nip kanpe depi nip bloke kounya machin paka moute nan nip kounya jakmèl bloke tout kote bloke sud est tout sud la bloke nèt pou nord ou pral enstale yon lòt komisè di gouvèneman nan enstalasyon manm gouvèneman sa se fòt a menm voye swat paske pèp nip la menm pral debake nan miragwàn yo pral di yo pa bezwen moun konsa se muscadin yo bezwen kounya yal nan rache komisè di gouvèneman vini an yal fose souli yal rache bagay diskou l yal rache papye l Ale di pèp Nip la pral asepte pou yo menm pou yo pa pou yo pa mache a 2 zè 3 zè di maten menm jan menm jan gresye ye menm jan kafou ye.
Ou di zero tolerans pou gang yo. Ou aplodi moun Kanapevè lefètke yo menm yo kanpe anfas gang yo. Konnya ki pwoblèm ou a Muscadin? Ou di zero tolerans pou gang yo. Ou aplodi moun Kanapevè le fèt ke yo menm yo kanpe anfas gang yo. Kounye a ki pwoblèm ou a Muscadin? Muscadin.
Ok.
Alò Muscadin se pa rapò a kontradiksyon an wi. Ou aplodi gwoup moun Kanapevè. Pa gen okenn kontradiksyon. Non non non pa rapò a jan moun yo di l la Kanpe Plato la ou menm ou pa dakò Muscadin fè travay li pou l touye moun. Non non non. Nou pa nan kontradiksyon. Ou di Ou konnen pozisyon rnddh sou kesyon gangsterizasyon peyi a, sou kesyon bandi, banalizasyon lavi moun, enpinite. Nou pa nan konivans avèk bandi e nou di se zewo tolerans pou bandi. Bandi yo pa gen pou yo negosye avèk yo, plas yo se prizon e simityè. Ou pa kapab ap negosye avèk teworis. Mentenan. Euh ou gen yon aktè nan aktè yo nan chèn penal la, sa yo gen yo dwe genyen kòm bousòl yo nan kad travay yo se lalwa. Menm jan euh nou aplodi polisye yo nan kanavevè ki fè yon sèl avèk popilasyon an, y ap veye. Men. Polisye yo nan kanapevè, si yo ta arete yon moun epi yo remèt li bay popilasyon an, epi popilasyon an boule li, n ap denonse sa. Ou konprann? Men mentnan, lè se popilasyon an k ap aji, n ap toujou ankouraje popilasyon an pou li remèt yo bay lapolis pou yo veye. Men, fò w konprann ke se yon popilasyon ki soufri anpil anba gang. Gade lòt jou la a, nan dat. e de samdi 2 pou rive dimanch 3 mas 2024 e elbe louvri prizon an e penitansye e alò avèk konplisite elbe li kite gang yo e al retire moun ke yo te genyen nan penitansye pou yo kapab e Ann kite sa non e map vin sou li map vin sou li avèw fè sòlda yo paske map vin sou lapolis la kounye la map pran pwen lapolis la kounye la Muscadin sa lap fè yo se demagoji. Muscadin ta kapab e pi efikas e men vreman pi efikas si li te mete on task force kanpe ki konpoze de ki gen ladan li e pakè a map pale li menm avek lot sibtiti yo e jij de pè jij avek polisye kote ke yo di zero tolerans pou bandi nan depatman nan e lè sa a si genyen yon bandi kote ke yo idantifye ki yon kote apre filati epi lapolis entèveni bandi a nan fè rezistans avèk lapolis li mouri nou pa gen anyen pou nou di men lè ou wè yon aktè nan chèn penal la yon komisè gouvèneman ki pran yon moun li fin tande moun nan li di èske ou pa gen yon dènye mo wap di avèk fanmi ou avèk peyi a epi apre sa lè pran zam li. Li fizyel nou paka tolere sa ep silvouplè miskaden ap fè sa yo lap fè yo avèk lòt gang jenèf map pwan egzanp avèk ou. Jodi a jenèf pa egzistan non e tout fon sèl. E lap fèl avèk lòt gang jenèf se yo ki panse yo fon sèl pa egzanp ou gen yon chèf gang nan zòn metwopolitèn nan nan gran ravin ti lapli ti lapli sòti fondènèg nan yon seksyon kominal ki rele bawon Se la manman n abite, se la li fè kay pou manman ni, e Ti Lapli gen anpil biznis k ap mache ki ke ke ki li gen anpil biznis nan mache Fondènèg la. E li gen anpil tè nan zòn nan, li gen notè li, e komisè Muscadin, konnen kiyès ki notè Ti Lapli, li konnen byen Ti Lapli ki genyen e bizismann yo nan mache Fondènèg la yo yo peye Muscadin regilyèman alò e Fondènèg li relve de li sou jiridiksyon Muscadin kòm komisè gouvènman enben Miskaden manje lajan kidnaping wi. Li manje lajan e bizis man ki. Avek ti lapli yo. Ki ap travay pou ti lapli yo. Donk kisa li fè de byen ti lapli yo e nan zòn nan? Anyen. E kounye la. Lè, an desanm 2023, nou te wè genyen yon yon goumen sou rezo sosyo ant Muscadin avèk Richemond Okay e tousuit aprè, minis jistis ki te la, Emely Prophète, voye yon lèt de blam bay bay tou lè de. Nou ekri yon lèt ouvèt bay minis jistis la Pou nou di l, nou pran anpil ka, li ka yon kenzèn, m pa sonje, de moun ki viktim de Muscadin, don inosan. Gen se bandi tou wi, men gen anpil inosan. Men lèt la date depi depi desanm 2023. Epi, kòmsi semèn pase a, Se kòmsi m ta kapab di w se yon lèt ki fèk tounen. Tout kòmantè ou wè k ap fèt la, anpil ladan yo, se de kòmantè ki. Lèt sa te nan lari deja depi an desanm 2023. Depi desanm 2023, men. Sa vle di li gen ui mwa deyò. Wi, men, men ki sa k pase? Ou gen youn nan sèvo masak Lasalin ki te direktè jeneral ministè Enteryè. Li. N ap pale Fednel Monchery. Monchery.
Semèn pase a, li, pandan li gen yon manda dèyè li pou y arete l, li reyini avèk yon pakèt machann mikwo nan yon otèl sou Channmas. Li bay moun yo kòb epi pou al atake Pyè Esperans. E se depi lè sa a ou wè gen yon kanpay phtk k ap di w Pyè Esperans rnddh nan gang. Rnddh wi! Kap konbat bandi e ou di m pap aprann ou anyen
m pap aprann ou anyen e viktim yo e nou pa konn ki sa pou n fè e yo debake lakay nou toutan moun ki viktim de gang yo
nap akonpaye yo epi eksetera epi kounye la Anpil moun rantre nan pwopagand sa. Muscadin e ap ap ap konbat gang. Mwen menm m pa di l pap konbat gang, men an menm tan tou lap pwoteje gang. Wi, lap pwoteje gang e lap manje lajan bandi. Ah Pierre, Pierre, kijan? Manje lajan bandi ou di? M ka pale? Vas-y. Pa egzanp, paske fòk bagay yo, lè n ap di yo men fò n vin a, fò n eksprime yo, fò gen prèv pou sa. Anmete m di w, pa egzanp ou gen ti lapli ki sòti Fondènèg, li sòti nan seksyon riral ki rele Bawon. Bò lakay mwen.
Wi, Bawon. Wi. Kote moun ap jwe foutbòl. Trè byen.
Manman ti lapli nan zòn nan. Li toujou ap viv anba. Se pa yon pwoblèm.
Ou pa, responsablite se yon bagay ki pèsonèl. Ti lapli gen yon pakèt byen nan zòn nan, l achte tè, li gen notè, e Miskaden konn tout, li gen notè. Ti lapli gen gwo biznis nan mache Fondènèg e. Mwen pa t konn sa. Non, m ap ba w enfòmasyon. E Miskaden konnen e bizismann yo. Ti lapli gen gwo biznis nan Fondènèg. Wi. Fon de nèg sou jiridiksyon Muscadin e moun ki gen biznis yo, yo peye Muscadin regilyèman don moun kap fè biznis pou ti lapli yo, kel konnen. Yo bal kòb regilyèman. Yo bay Muscadin kòb regilyèman. Biznisman fon de nèg yo?
Wi, yo bal kòb regilyèman poul fonksyone. Lèm di yo bay la. Non, pou sipòte sa lap fè. Men atansyon. Pou sipòte travay li. Atansyon. Piske leta pa bay mwayen. Atansyon.
Mpa opoze avèk sa non. Ok. Mwen kwè son bagay nòmal wi. Si nèg ap fon bon travay. E si moun nan diaspora estime e moun nan diaspora moun nan moun nan nip nan e e vle voye kòb ba li pa gen pwoblèm non. Men lè wap pran kòb bizismann yo nan men bizismann yo fòk ou gade nan men kiyès wap pran. Ou konprann sa m di w la wi. Sa vle di ke ou paka pran nan men tout moun. Donk ou vle di misye pran kòb nan men bizismann kap fè biznis pou ti la pi anba.